Madame CPC gwo bonjou bonswa pou nou tout kòman nou ye nou kontan antre lakay ou vin pote nouvèl sa ki tranble peyi a nan minit ki nap pale a la kote gen gwo kouri gwo kè sote akoz Donald Trump nou konnen ki se prezidan repibliken an ki deja bon sou Kamala Harris ki bay gwo kè sote tou paske lèl tap mennen kanpay la li te fè gwo menas sou ayisyen sa vle di Sa vle di se pa moun ki voye nouvèl, se pa bri kap kouri, se li menm ki te ouvè bouch li menm li di pa gen ayisyen ki gen ki te vini nan pwogram Biden nan ki gen tps ki te pase sou fwontyè a kap rete nan peyi l la. Ebyen madanm e mesye nou pote w tout enfòmasyo ki sa Joe Biden di. Kisa Trump di nan istwa sa? Eske moun yo a gen pwoblèm? Sa vle di nan minit ke nap pale a la anpil ayisyen kòmanse kouri kite Lèzetazini pou travèse Kanada. Bagay la pa piti ditou, gwo sispens nan lari a. Ebyen madam e mesye nou pral fè w tande plis koze rete la ebyen pa bliye abòne avèk nou pou pa pèdi anyen kap pase nan peyi a. Ann tande koze madam e mesye bòn odisyon tande epi konpòt. Mesdames et messieurs, zanmi entènot nou yo, nouvèl la tonbe, sè ke Donald Trump, misye eli 47 tièm prezidan Etazini, e misye pase a 277 e vwa gran elektè, e Kamala Harris li menm li fè 224 vwa gran elektè. Sa vle di ke Donald Trump li pral retounen pou yon dezyèm manda nan La Mezon Blanch e disi 20 janvye 2025 e l pral pase e 4 lane nan tèt La Mezon Blanch nan tèt Etazini kòm 47 tyèm prezidan Etazini e m pap ba nou manti e gen moun ki di ke Pa gen sipriz pou ke yo wè Donald Trump vini kòm prezidan Etazini yon lòt fwa ankò. Men gen moun ki te swete ke se te Kamala Harris ki li menm te vin prezidant Etazini. Men nou pral gade sa yo e nou pral gade gen yon ansanm de eta, yon ansanm de state kote ke se de eta demokrat ke yo ye avèk anpil sipriz. Moun yo gade, yo wè ke Donald Trump li menm, misye rive genyen e Kamala Harris nan state sa yo, nan eta sa yo. E Donald Trump, misye apre ke rezilta, alò bon, byen ke ofisyèlman, kòm si li poko bay pa rapò avèk kòm si biwo elektoral lan, men gen anpil de gwo medya Etazini, Fox News, ki deja anonse sa, cnn, ebyen tou swit apre sa, Donald Trump pale, e l rankontre, alò l pale avèk pèp ameriken, fanatik li yo, pou l di ke. Li pral remete America kanpe. America the first sa vle di ke se America ki se priyorite l e jodi an la e sa ki se priyorite Trump e se sa ki se priyorite ann di repibliken ki yo menm ki al vote e Donald Trump pou l kapab vini 47 tyèm prezidan e Etazini zanmi entènot e Dezi Venesan.
Felisitasyon eskel son sipriz konnen ke Donald Trump pral rive prezidan e pou lal reprezante pèp ameriken an o nivo la mezon blanch an pou kòm 47 tièm prezidan dè Etazini damerik pou anpil moun yap diw non se pa on sipriz paske yo te wè e depi on mwa nan kesyon avanse kanpay yo ebyen Donald Trump li ta kab rive prezidan men malerezman pou ansanm moun ki pratikman e t ap eseye gade nan pwopo diskriminatwa ke Donald Trump pratikman te genyen, w ap wè yon pakèt migran te pran dispozitif alankont de Donald Trump. Men, tankou jan w sot di l, li parèt biza non ansanm state kote ke w konnen se demokrat ki pratikman gen tradisyon gen eleksyon la, lè w wè se Donald Trump ki gen eleksyon ladan yo, ou poze tèt ou kesyon, ki sa k pèmèt genyen chanjman sa a? Men sonje, eleksyon pou ane a, pou. 4 ane manda pou la mezon blanch lan anpil nan moun yo evalye ok prezidans Joe Biden pa rapò avèk jan lavi a ye Lèzetazini Damerik e yo kesyone kesyon gè ki gen nan mond lan yo reyaji egalman pou avni pitit yo pa rapò avèk chète dlavi ki genyen Lèzetazini Damerik kounye a Blèzitèson nou tout tan ap gade kesyon sa a Ki sa ki pratikman enterese yon Ayisyen ki ap viv ann Ayiti oubyen ki Ozetazini nan kesyon ki gen pou wè avèk kesyon eleksyon Lèzetazini Damerik? Paske si w ap remake, Blaise, anpil Ayisyen pa dòmi pou yo ta ap veye eleksyon sa a. E se te yon eleksyon ou te kab wè anpil moun te espere yon remontada malgre Kamala Harris pratikman e sa yo rele yon gang Li te nan ke kamyonèt lan Exact. lè Donald Trump ap avanse. Pou chak grenn Ayisyen, yo priye anpil, yo rive konprann remontada a te posib wi. Sitou lè yo gade, yo te vin wè ke Donald Trump te avèk 230 Trant. vòt vòt gran elektè. E san dout yo te gade, yo te wè Kamala Harris t ap avanse nan 200 konbyen a prale, èske l pa t 214 e si memwa n pa fè n defo, nan avanse ke l t ap eseye donk ta avanse, li pratikman te kreye sispens avèk sipriz nan eleksyon an, Blaise Persson. Men kèlke minit pli ta, moun yo pral pratikman konfime ke Donald Trump li pratikman trayanse avèk menm kantite vòt an plis ke sa l ta kab espere ke l ta kab rive fè, Blaise, kounye a li pèmèt ke repibliken yo oblije ap repanse. E pa bliye, li t ap difisil pou Donald Trump pratikman pa t fè rekò sa a. Sonje vòt gran elektè yo, li soti atravè Kongrè a. Kounye a fòk nou gade, Blaise Peterson, kantite kantite moun ke Repibliken yo te deja genyen, swa a la Chanm dè Depite, kantite moun ke l te genyen o Sena. Ok? Jodi a mwen menm panse ke Lèzetazini gany, lè Ayisyen kounye a, ki sa ki pozisyon n, ki sa n ap fè, paske mwen estime gen yon batay serye ant Ayisyen ki te Etazini depi yon bon bout tan ak Ayisyen ki fèk antre, swa pa CBP One oubyen sou pwogram Pawòl Imanitè. Kounye a, pi anpil kesyon k ap poze Blaise Peterson. Èske ansanm sa Donald Trump t ap di nan kanpay li yo li pral ka fè yo? Paske lè n konnen Lèzetazini pratikman s on gran peyi ki fè ansanm de devlopman ak avansman l yo, avèk baz migran. Lè on nèg ou rive prezidan, swa ansanm deklarasyon yo, y'ale alankont dè migran, ebyen li pral pratikman deklare ostilite, ou pral jwenn yon Etazini ki kapab genyen plis pwoblèm de tout fason.
Désir Venès, lese m di ke apre eleksyon, apre re-elu, m di l konsa, e Donald Trump la gen anpil otorite, chèf deta atravè lemond ki deja kòmanse reyaji, Genyen Prezidan Franse a Emmanuel Macron ki felisite Donald Trump e li di l swete, espere ke, ke yo pral travay nan tout sa n rele respè e pèmèt ke Lafrans e Etazini eben devlope de trè bon rapò, de trè bon relasyon e pa rapò avèk sa n genyen jan anje politik, jeopolitik mond lan li ye. E gen menm e Prezidan ka pete a lespri Voltaire ki li menm tou e ki felisite e Donald Trump e li di l swete ke Nouvèl administrasyon Etazini an pral vrèman devlope de trè bon relasyon avèk Ayiti e sa ki pral pote serenite, sekirite, lapè an Ayiti. Sa vle di ke Desi Vedes, reyaksyon ap sòti tribò pa bò e atravè lemond apre re-eli Donald Trump kòm 47 tièm prezidan Etazini nan eleksyon ki te fèt madi 5 novanm 2024 lan. E nap note ke Desi. e pa sèlman e an di pou pòs prezidan de repibliken genyen non, menm o nivo de sena, kongrè ameriken an, repibliken ranpòte la mayòl paske yo gen anpil syèj an dedan e sena sa nele kongrè ameriken an. Ayè di la ankò, ayè di repibliken fè yon rad mare nan eleksyon 5 novanm 2024 yo. Dezi an, mò se ke mwen avèk ou kòm 2 ayisyen e 2 jèn direktè dopinyon e k ap swiv e ann di reyalite Etazini an e an menm tan tou ki mete anpil fokis sou sa k ap pase lakay nou paske nou kwè ke lakay nou pou nou menm li ta dwe priyorite nou men kòm jodi an avèk reyeleksyon Donald Trump reyelu Donald Trump nan tèt Etazini mwen vle ke anpil moun k ap gade emisyon sa nan moman an e konprann sa n pral di la yo. E nou pral fè dèz analiz san e santiman. Pa paske n se Ayisyen, e pa paske tou ke nou bezwen antre nan zafè eleksyon Etazini. Non. Dèyè, e se pa bliye an 2020, lè ke Trump ta nan eleksyon fas avèk Joe Biden, e be Trump, Li te pèdi eleksyon an. Joe Biden te fè 306 gran elektè ke li te genyen e Donald Trump te genyen 232 gran elektè. Pske pa bliye ke gen 538 gran elektè. E ansanm de eta yo, Yo depataje yo avèk kantite elektè ki gen. Bon, istwa elektè an, m panse sa te ka pran tout yon emisyon pou ke nou fè zanmi yo konprann e kesyon gran elektè Ozetazini an. Paske, banm di nou yon bagay pou nou konprann byen, e Kamala te gen dwa fè plis kantite vwa pa rapò avèk kantite moun ki deplase al vote l, Tande byen sa m di an. Kamala te gen dwa. Presyon demokratik la.
Presyon demokratik la kote pèp lan soti pou al vote. Ekzakteman. Tande byen.
Nan eleksyon demokratik kòm si se pèp ki soti al vote. Kamala te gen dwa fè plis vwa ke Donald Trump. Men gon istwa de gran elektè paske pa bliye Etazini se gran elektè ki kòm si ki bay prezidan. Se gran elektè ki bay prezidan an. E pa bliye, nan kesyon gran elektè lan, nan pou pou rive, alò se 538 gran elektè, men moun ki rive 270 avan an, nòmalman, enben, li gen tan gen eleksyon. A e di la, piske Donald Trump deja rive 277, e Kamala 224, e Malgre sa Désir, gwo ansanm de lòt eta ki poko menm kontwole, ki pa fin kontwole non. E lè w gade eta sa yo, ou wè ke yo anfavè Donald Trump. A di si yo te menm kontwole eta sa yo, ou t ap jwenn ke Donald Trump t ap gen Kamala avèk nenpòt 300 konbe gran elektè. Kounye a sa pou n konprann. Ann di ke menm lè Kamala te gen plis moun ki t al vote l, bagay la pral chita nan kesyon gran elektè. Se gran elektè bagay la pral chita, se la pou n konprann. E jodi an, men sa m vle ke n konprann, e, e sa m ap di a trè fò, kèlkeswa Kamala ki te bon, e kounye a, kòm kounye a se e Trump ki bon, se Etazini dabò li ye pou yo. Se Etazini li ye dabò pou yo. Se vre ke yo chak yo te gen yon politik jeneral ke yo te genyen. Yo chak yo te gen sa n rele de tematik ke yo t ap trete nan kanpay elektoral yo. Men jodi an la, menm lè w tande Kamala pa bon, men li estil rete amerikèn. Li estil rete kòm premye fanm ki vini prezidant, alò vis prezidant Etazini. Konprann men sa m di a wi. E sesi di, menm lè ke Donald Trump ta pase tout 4 kan l lan, li pa travay avèk yo kòm si kòm demokrat. Men Kamala ka toujou retounen nan kous elektoral lan apre 4 kan Donald Trump lan kòm kandidat a la prezidans. Sa vle di ke se Amerika dabò. Se Amerika dabò. Jodi a se Lèzetazini ki genyen. M vle konn sa. Se lè Etazini ki genyen. Paske jan m wè anpil moun e konprann eleksyon Etazini an kòm si e non. Paske yo menm yo di klèman, Trump di l ap fè peyi. Se Etazini li bezwen remete kanpe. E pa bliye ke Etazini se premyè puisans ekonomik e militè. Etazini se premyè puisans ekonomik e militè. E pa bliye kesyon ekonomi an li enpòtan.
La Chine. Bon wi. Gen deba sou li.
Ekzatman gen deba sou li sèt nou dakò. Men kounye a la pa bliye avèk Donald Trump la pral mete li pral pran anpil dispozisyon pou ke Etazini repran sa n rele kesyon e pwisans ekonomik lan. paske pa bliye bon enben desi pral men papal men pral gon batay pral gon batay son batay li pral on batay ekonomik frèm paske talè desi sa pou moun yo konnen mwen ap avanse sa pou moun yo konnen Donald Trump misye se yon òm dafèr Donald Trump misye pa politisyen misye pa yon politològ wè wè wè wè politològ la se lè etidye syans lan men Sa vle di yo le politològ. Politisyen se sa w fè nan la pratik. E Donald Trump pa ni politològ, li pa ni politisyen. Donald Trump se yon òm dafè. E ki pwofite de sa nou rele jodi an, de yon reyalite k ap chanje nan monn e k ap chanje Ozetazini. Ebyen li fofile kò l E li pote diskou, tande byen wi, li pote diskou Ameriken konsèvatè yo, li pote diskou Ameriken ki vle ke Ameriken toujou rete anlè tèt lan, e li rive genyen konfyans yo, li rive genyen kè yo, e li te fèl an 2016, li vin pèdi l an 2020, e la li repran kè yo ankò, li retounen genyen yo ankò, e sa vle di. M pa di ke rive Donald Trump nan La Mezon Blanch le 20 janvye 2020, ebyen tou swit kòm si li pral remete ekonomi Etazini an anlè tèt la Chin non, men li pral pran de dispozisyon, li pral pran de mezi pou li rebay jarèt pandan 4 lane l lan avèk ann di ekonomi Etazini an e ou ka sezi wè, swa ke yo vin a egalite. nan menm nivo ou di mwens ke li kab moute anlè tèt la Chine. Paske pa bliye, relasyon ekonomik, tande byen, relasyon ekonomik Etazini e la Chine pandan 4 lane manda Donald Trump lan, li pap dous. Li pap dous. Petèt pou Etazini avèk Ameriken oubyen moun ki rezi, imigran ki an Etazini, m pa konn kòman sa pral ye pou yo, men sou le plan ekonomik mondyal, relasyon Etazini avèk la Chine lan, Li pral yon ti, li pral vrèman gen anpil litij ladann. E pa bliye Désir, nan kesyon imigrasyon, e ki se yon lòt gwo tematik ke Donald Trump li menm, ke l te trete pandan kanpay li an e Kamala Harris, e Donald Trump rive gen batay sa a sou Kamala Harris, paske pa bliye ke yo gade pou yo wè, lè ke Donald Trump te prezidan, An 2016 pou rive 2020, te gen mwens imigran ki te antre Ozetazini. E pa bliye, Ameriken konsèvatè yo, Ameriken ki kwè se Ameriken dabò lan, yo konprann ke imigran,